Bonjour bonsoir tout moun nom se maya ferry pou menm kap gade pou la premyè fwa map mande w pou abòne nan chanèl sa banm like kite yon kòmantè pou dim sa w pral panse de video sa anvan w kòmanse gade l si w renmen m just pataje video sa sa se si w renmen m si w pa renmen m tou pataje l paske ou mèt pataje l paske w pa renmen m hahaha so yeah m ta pral fè video pou nou pandan map benyen m eseye play lè m antre anndan m wè tout lavi m parèt tout bas tengal mwen m pa tap gen pwoblèm pou n wè dèyè m paske nap panse se do m. Nou tap panse se dom. Ou konprann nou panse se dom ki kontinye rive anba. Bon! Lè fini devan an tou. Patap gen yon paske vant lan gon bagay li kouvri. Pa gen anyen ki parèt men eten. Jan tete yo just blayi nan sen m. M pa vle nou wè sa. Ok? Sepandan map bese pran savon an. Kounya la tete a frape nan zòtèy mwen. M pa vle nou wè. Paske nou konnen. Vye chosèt sa yo fè sa yo vle jan yo vle nan lestomak mwen. Men cheri, si e pa sa m t ap kite nou wè m nenpòt jan. Paske jan m di a, vant lan bare tout bagay, do a menm kontinye pa gen anyen k fè fòm. Sa vle di nou pa t ap gen anyen la pou pale anpil, fè anpil pale, anpil bloke ni Facebook, ni YouTube lan la a. Oke? So jodi a, m vin pale nou de cheve. M anpil gason kounye a ap kite cheve yo pouse. So rete la. Ou menm ki gen madanm ou tout, ki bezwen fè natirèl. Fèl pull up la, voye link video sa ba li paske l bezwen wè l paske m pral bay de de bagay de tips pou cheve natirèl ok so m avèk eksperyans mwen map di nou kisa m wè e nou menm tou dèfwa nou pa konn si se sa kap pase cheve nou map di nou egzakteman sa kap pase so jan nou wè m fenk sot benyen map moutre nou sa m fè tou lè m sot benyen dèfwa pa tout lè non pa panse tout lè. Bon mwen pa panse tout lè cheri. Pa panse tout lè. Ok? So pa panse se tout lè map fè sa map fè a. But, map ban nou manti. Pase bagay sou mwen pandan m fenk fin benyen an e li li. So ok. Ok. Ok. Map rete twòp nan kò a paske map fè video a twò long. Lè m fin benyen. Ou menm ki gen krèm wap pase sou ou. M pase yo right after m fin pase ti dlo a sou mwen an. Ou konprann? Right after ti dlo a sou mwen an m pase l. Paske m wè kò m depi m kite l, m gen yon po ki sèk. Depi m kitel la m pa gen po lwil menm depi m kitel la on moman fòm ban nou on blag afè mal nan gym nan paske gen moun ki pral di poukisa mal nan gym nan cheri mal nan gym nan just pas tanm mal pase tanm nan gym nan pa pozem kesyon so e mal nan gym nan pa vre lèm rive Mezanmi! M tann ik soti, m fè jounen deyò, m annik antre lè dim mwen rive. Paske m al nan dim an gwoup, m pa ka al poukò m just al nan dim. M al nan dim an gwoup patati patata. So lè m rive mezanmi m annik met on bout bagay sou mwen avèk on bout top, m met bagay mare vant la. Kounya lè m rive anndan, m ap gad koulè pye m, mwen wont. Sa m fè m kouri fè spò yo vit pou m ka swe, chak swe m swe m pase men m. Se bon bagay m ap ban nou wi. M pase men m nan swa a, m ap pase krèm. Krèm nan e swa a wi. Ou panse on krèm? Swa a wi. E moun mwen ye konn di manmanm konn di. So chevem m sot lavel. Ti gren dlo ap tonbe sou mwen kounya m oblije fon ti soukel poum fèl konnen ke hey m pap sechel all the way but ti gren dlo lap lage yo pa bon pou mwen. Paske m frèt. Manmanm gon mòd li fèmen isi a lèl pral benyen sa poum fè wi. Paske men m toujou kitel. So yeah. So m fin pase krèm, jan nou wè m pase krèm, m pase krèm nan vant mwen, m pase krèm, ou menm ki pase lwil, ou pase nenpòt sa w pase a pase l. So, m pral montre nou egzakteman sa m fè. So m pral pase deyodoran nan. Jan m di nou, tout moun ki konnen m nan videyo yo konnen m sèvi avèk degre. Ok. M sèvi avèk degre. Paske gen de lòt bagay depi m sèvi avèk yo, m santi swè, m pa renmen sa. Pa gen pou m santi swè m ap pase w ap pran sant lan non, sa ka rive you know, on est humain. Men, e pa kòmsi l ap fasil pou l. Fò w konnen kò w ok, fò w konn kò w, fò w konn sant kòlè kò a kòmsi di w ey booboo, m ap bat ou nan 15 segond, han, ou konprann, sa vle di kò a ap bat ou. So ok, banm pale nou de cheve kounya. Wè cheve m, anpil nan nou ayisyen gen cheve konsa talè. Wap avanse kanpèt la paske ate a frèt. Devan cheve m, m pa konn si manman m, m pa konnen. Si manman m te fè m avèk papa m vrèman but nan tèt li l te vle fè m avèk yon moun blanch oubyen yon moun yon lòt yon laten kòm gen moun ki te konn ap antre an Ayiti paske jan devan an ye a son bagay eksepsyonèl. Li gen ti pwent fen patati patata.

Paske li vreman red cheri. So sam fè, sam te konn ap fè, m fenk pap fèl ankò. M toujou ap koupe cheve m. Kòm nou ka wè cheve m toujou nan wotè nòmal. M toujou ap koupe yo pou yo ka repouse tout ansanm. Poko gon mwa m konnen ke men ki cheve m genyen. Gen moun ki gen fo si, gen moun ki gen 4 se, gen moun ki gen a a se, gen moun ki gen be se. Ou pa konn ki tip cheve w genyen. Em gen moun toul pa gen moun vrèman k pou dil men ki tip cheve l genyen, men kòman cheve a men kisa pou l sèvi. Sensèman, janm te di nou e kounya n wè bò tèt yo ap pouse, nan mete bagay sa yo bò tèt la, gen moun ki ka mete sa yo vle bò tèt yo, cheve yo just stil pouse, yo stil gen cheve. Gen moun se lè yo maltrete cheve yo pouse. Ou konprann? So, ou konprann? Gen de moun menm chak moun e sak fè m ta konseye premye sa m te ka konseye chak moun e. Lè w ap sèvi avèk yon pwodui, pa just sèvi avè l yon jou, demen si Dye vle w pa sèvi avè l. Ou konprann? Fè w fò, fè w efò. Tout bagay la se yon sakrifis li ye. E menm jan pou w pèdi pwa, e menm jan pou w fè dis oubyen dat. So ou oblije fè yon sakrifis pou w konnen ki cheve w genyen. Si w pa vle fè natirèl, it's ok. Ou konprann? But m pa konnen gen yon fi. Si moun nan just koupe cheve l ala gason l fè l byen, l fè l byen. Men pa gen yon fi k pa ta renmen gen cheve nan tèt li. Poukisa n ap met perik? Poukisa n renmen cheve long? Ok? So, nou gen yon jan n bezwen sanble. So cheve m, m fenk sot koupe yo ankò, cheve m te anpil. Men, m pap koupe yo ankò, kounye a m ap just kite yo pouse jan y ap pouse a. Ou konprann sa m di w lan, devan yon jan, nan mitan yon jan, sou kot. M pa, m ap just make sure m take care cheve m. Jan l vle pouse, l pouse. E tankou gen plizyè timoun, ou bay sa edikasyon l pa vle, se konsa tèt la vle fè l, alright, I got you. So, m gen pwodui la a. ke m ap sèvi pandan mwa m di nou an ki vrèman efikas pou cheve m. Ou konprann? Paske mwen menm, lè m fin lave cheve m li gon jan l rèd lè l fini. So m tou gon ti dlo, on ti spre, mwen mete ladan. Se pwodui Yam yo, n toujou renmen ap pwomote yo. So m toujou mete nan cheve a, bagay sa yo, li just kenbe cheve a idrate. Sa m aprann se paske m al on spesyalis. Sa m aprann, cheve nou menm ki konsa, ki grenn konsa, Li pa ka rete san l pa idrate. Sa vle di lè nou wè n ap mete bagay nan cheve nou, kite cheve nou pou pakèt tan, se sa k fè moun toujou ap mete luil, toujou ap spre cheve yo, gen moun ki fè anpil dlo, jiwòf, pou ap idrate cheve a. Dèfwa gen bagay y ap montre nou, se pa bagay la vrèman k fè cheve a pouse, men se idrate w ap pede idrate cheve a. Ou wè y ap di w dlo diri, dlo, dlo, dlo, kòman bagay sa rele ti fèy la wi, rosemary. Rose Marie pa konnen yo bagay li yo flite l pa ok so gade tout diferan bagay sa yo ap mete nan yon dlo but pa bliye dlo a se li menm yo toujou mete sa vle di dlo a vrèman enpòtan ou konprann sa m di w lan pou ap mete nan tèt ou pou cheve w rete idrate sa vle di li bon ou menm k ap fè natirèl pou toujou ap idrate cheve w m pa kè si w just mete yon dlo nan yon po w ap spre cheve w cheve w bezwen idrate paske lè cheve because cheve nou gets dry easily cheve nou e. sèch fasil. So on fwa ou annik kite cheve a l ap pede sèch, seche, seche, l ap sèk, l ap vin kase. So ou pap janm wè pwogrè. So sa m kòmanse fè, jan m di a m te gentan koupe l byen kout. Pandan mwa a la, anbèt. Ok? So m tèlman, lè w vin konn cheve w, ou abitye avèk cheve w, li vin on lòt jan. Se byen domaj jan m di nou an kounye a, Yam Gel la li disponib Santo Domingo, li genyen l. But isit la la m kwè l ap disponib an Mars, ou menm ki Ozetazini. Sa vle di ou menm ki Santo Domingo ka toujou fon jan w gen jèl yam nan paske se jèl m aprann sa jèl ki nan cheve w ki fè l rete di a se paske li genyen kemiko ladan l li gen anpil pwodui chimik ladan l ki pou fè cheve a rete di nou menm ki gen cheve nwa l pa tèlman bon pou nou li pa bon pou cheve a n ap wè nou ka wè n ap pede penyen vre bòt cheve a pa monte l pa desann li just rete jan l ye a l pa kase li rete jan l ye a gen de moun tou yo kase cheve yo. Men lè w met yon jèl nan cheve w pou curly cheve w li kite cheve a idrate li bon pou nou men texture cheve nou. Gen de Haitian ki gen lòt texture cheve se pa nou menm but map pale de nou menm kòm si Cabanano Bocchio jan m di nou an Dessalines Pétion ou konprann Pétion isit Dessalines nan mitan la lè fini kiyès ankò tèl bagay dèyè ou konprann. Moun sa yo, se se jan de moun sa yo m ap pale avè. So of course, jan m di nou, m just gen yon lanmou pou cheve m, ou dwe renmen cheve natirèl ou. Gen moun ki pa konn kòman, gen moun m al wè yo k ap k ap maltrete cheve natirèl, kè m fè m mal, e tankou yon moun t al lakay li k ap maltrete yon moun. Yo kite cheve yo djway, sou tèt cheve yo ap pase mizè, o m te foure yon vye bagay ladan la. You, ou dwe pran swen cheve natirèl ou. Lè bagay sa yo fini, lè bò tèt ou fin ap manje tout bagay, ou wè bò tèt mwen tande kap manje la menm kem jwenn kontra m pa pranl paske fòm tekè cheve natirèl mwen. So kounya m pral esklav avèk yon perik nan tèt mwen toutan, bagay sa pa pa lèm metel mwen menm mwen enkonfòtab m pa konn pou moun because I don't feel like I'm myself. M pa santim mwen mwen menm lèm met perik. Vrèman li chanje vizaj ou e sak fè lèm prale nan event ki vrèman diferan m konn rete avèk afro m oubyen m ale avèk on cheve on lòt jan selon rad ki pral sou mwen an ou konprann sam di w lan imajine w si tout moun tap wè e foto m te fè avèk rad ayisyèn nan ki gen gwo choublak la ladann yes avèk cheve natirèl mwen la la avèl but gen de rad wap mete sou ou trust me m fini e tankou Gen moun oo, m ka, gen de kout peny ou ka fè a cheve natirèl la, li ka pase. Men, avèk tip cheve nou vle di. Pa, gen moun k ap diferansye, oo, lòt nasyon, lòt nasyon gen lòt tip cheve cheri. Ann, ann, ann reyalis. Ou konprann? So, gen moun nan, e menm jan w ka di m ka met nenpòt wòb avèk nenpòt tenis, paske ann di tenis, Bagay pi a se li cheve naturel a vle di nenpòt rad map mete a fòm mete la tenis an non cheri chak bagay gen bagay yo mwen men sak fèm paka pran deba oubyen pale avèk nenpòt moun paske depim wè lespriw yon ti jan ou nan bagay wap brouye tèt wap fè tèt ou fè w mal mpa avèw so ann rete la paske m gentan 11 minit janm di nou an depim fin mete lèm gen pwodwi an map moutre nou sam fè pou cheve pam pou chevem ka rete idrate sa se sak enpòtan ou bezwen cheve w rete idrate. T ok so depi cheve a rete konsa janm di nou an m toujou gen ti jèl yam mwen poum pase ladann and li banm rezilta li pa menm pranm anpil tan poum fè sam sipoze fè paske m son moun janm di nou an m renmen cheve natirèl mwen pran tan poum aprann chevem so m konn kòman mwen ka jwe avèk cheve ou konprann sam diw lan so dam nan montrew kòman pou renmen cheve w ou konprann lè w met on pwodwi nan cheve w cheve a curly. Pran son pasel nan cheve w. Lè nap pase krèm sou nou poun chanje koulè nou konn kòman poun pasel. Lè nap wè kote poun pase kotek pa vle obeyi yo nou konn kòman poun pasel nou met plis krèm nou byen pasel poul byen pran ou wè lè wap manyen cheve w konn cheve w wap santi yon kote pi fen wap santi yon kote pi rèd kotek pi rèd la kenbel pasel tankou tap pase krèm nan e cheve w ou pa dwe neglijel Pasel ladann mezanmi poul ka vini janw vle la and fèm konfyans depi wap pede pasel janw sipoze a cheve a o fur e a mesure lap baw rezilta wap chèche a ok so se pou sa m la jodi an so lèm fin penyen talè map montre nou rezilta nou gentan wè jan map fè dèyè m pral fin fè devan map montre nou I love you guys rete la pa bliye pataje video sa because of course. Kòman w santi w? Ou chita byen alèz? M ap fè w ri, m ap ba w bon bagay ou pa menm peye pou yo, bagay ou ta men men peye m peye m al konnen sa jan de bagay sa yo pase mwen m debyen bagay sa yo m ap peye nòmalman pou m al konnen bòt sa pa anpeche ke m ap pataje yo avè w anbèt I love you guys pataje videyo sa pandan ti poz sa ok boo m ap fè w montre nou kòman m ap fè cheve yo konprann so mwen mete ti kras jèl lan nan cheve m en nou wè. Mwen pran l pati kras. Si m vle l piti piti m ka woule l woule l woule l pou l vin on jan. Men depi w wè m pa vle l curly twòp, m annik vire l 2 ou 3 fwa, 1 2 3 m fini. Paske m pa vle l, m vle l parèt anpil, li, m vle l parèt founi. So lè m fini nèt l ap pran m on ti tan m a montre nou ok. Paske m pa vle nou rete la ap gade sa sèlman. Nou gen lòt bagay pou n gade. M still vle moutre nou process la pandan map di nou sa. So, sa se dèyè a, pa bliye m di nou mwen gen spray poum idrate a mani kouvel mwen menm m metel nan menm. So lè yo tout gen logo yo sou yo map moutre nou. So once m pasel nan cheve a konsa. Nou konnen deja lèn fin lave cheve nou jan yo rèd. Gad on bagay. Men gad dan pen lan tou e pa ti pen piti pou mete. Bon bagay. Li fasilite m avèk sa, sa m fè, m trase l konsa, ok, m trase l konsa, m toujou gen ti boujoli sa yo, epi m jis mare dèyè kote. Ou pa anpeche m mete sa. M pran jèl yanm mwen. Nou gentan konn kòman jèl yanm nou sanble. Mwen mete l. M pa vle mete anpil. Ok. Mwen mete l. Mete m fin mete l kounye a m pral jwe nan cheve a. M ap rete nan pati sa pou yon bon yon minit oubyen de. Pou m ka fè cheve a abitye avè l paske pati sa yo rèd. Nou wè? Cheve m rèd. Men m jwe ladann pou m konn cheve. Mezanmi, aprann konn cheve nou. Gade yon koze. Dèfwa, lè pase men an depase m, m konn gen bwòs sa. Mwen li fè konsa. Ok? Li vin pi fasil pou mwen lè m pase men m ladann. Pou m ka jwe avè l. Gade tout sa.

Gon lòt texture ki la. M pral refè 2 sa paske m santi m fè yo gou. Son nou ka wè diferans texture yo. Nou wè jan dèyè a parèt la a parèt yon jan green la a gon lòt jan li ye ou konprann. And you know la a ankò vin ap bay yon lòt jan. So se nou ki pou jwe avè yo jan m di an. Pou nou konnen egzakteman. Nou ka wè vwa Drop paske m gen lontan nan tèt la la m dekouraje menm ap fè mal. So lè m fini nèt m a montre nou tèt la. Ban m montre mizè m humm dènye pati yo. So yeah. Sa m fè m kenbe l m woule l m woule l m woule l just lage l tou dwat. Paske m pa vle fè l on bo vrèman. Ankenn kote so yap. Tadam! So m pral repase menm nan kelke bòt. So that's it. So m fini. Anyway jan m ka transpire son spò li ye pou mwen lè map fè cheve m konsa. Paske m fè yo piti, gen de lè m konn ap fè yo gwo, m pa gen pwoblèm avè yo, ok. So nou gentan konn wè m deja lè m ap penyen yo m konn fè konsa, ok, like. So se konsa jan m di nou an. Ann m ap montre nou aprè jan m ranje vizaj mwen avè l and all that. M pral seche l tou. M pral montre nou jan m seche yo dèfwa si m pral sòti rapid, ok. So m konn annik pran. Sechwa a pa vre. Pran sechwa a m konekte li. N. M retire tèt sa paske m pap seche chou. Li pral fè bri nan tèt nou. M kenbe cheve a. Lè m kenbe l la se pou l ka kenbe. Janm virel la pase si wap sechel konsa lap tounen rèd ankò so m pral fini nèt map moutre nou vizaj mwen aprè ok mes amours so m fin sechel m pap ban nou manti chak tan m fè cheve m renmen l yon fason oubyen m fè l yon fason so m pat vle cheve a rete mouye pou m al tann li seche so m pran yon sechwa m annik sechel paske kounya m pral nan gym m pral nan se de bagay m paka nan cheve tonbe sou vizaj mwen so m deside kite cheve a konsa nou wèl byen. Tank lap fè plis jou nap wè map fè foto avèl nap wè janl ye so la nou wè jan dèyè a ye li menm lap fè afè pal paske dèyè a gon lòt texture but m renmen jan layo krepi an kanpe an bèt ou konprann so lèl konsa kounya ou pral gen lwil yam nan pou pase ladanl ok m gen lwil la la. Ok. Pase nan kò cheve a lè konsa nou vle pase nan kò tèt la. Paske nou pa vle yo rete dway. Ou konprann? Yo fini yo santi bon. Hee! Ti sant zoranj. Yon sitwon. Ki ladann. An of course. Pase. You feel me? Se yon moun ki toujou wè chevem konsa mande m koman m fèl se konsa m fèl li pran tan but hey e konsa li anbyn tou imagine ou fin fè cheve sa dèfwa e konsa m konn just mete e ma fè video manman konsa se konsa m konn just mete mete epeng la m tache yo moun toujou ap mande ou fè bò tèt ou non so m mete epeng la m konn mete epeng nan tou konsa ok m fèl so yeah. So e konsa, ou byen m pa son bay devan la. Fè sa m vle avèl. So, mèsi, mèsi pou tout moun ki enjoy video a and take care cheve nou. M renmen nou anpil bye.